Gen bagay! Gen bagay! Si gen bagay! Gen bagay!
Dan peyi Dayiti, kote ke m ap raple l, kote ke 28 mèsenè ansanm avèk yon kiryèl Ayisyen nan sektè finansye, sektè politik, ebyen yo deside, apre tout sa yo fè pou yo te tiye prezidan an, paske yo te kòmanse deja pa. asasinasyon karaktè prezidan. Tout sa l te fè pa t bon. Tout sa l te di pa t bon. Tout sa l te reflechi pa t bon. Sa te rantre nan kad yon kanpay byen kowòdone de destabilizasyon de prezidan an. This was a well orchestrated campaign pou diskredite tout sa l t ap fè, tout sa l te di. Te gen yon premye kanpay nou sonje li de unfollow prezidan sou Twitter. Ok. Yo pa janm bay misye yon chans vreman poul travay. Yo destabilize l, they destabilize him from day one. Assassinated his character, assassinated his his persona, assassinated the person that he was. Se sa ke mwen menm mwen te wè ki te injuste. Paske son prezidan kanmenm, anpil moun bliye sa, men son prezidan ki te elu. demokratikman, se yon prezidan ki te eli demokratikman. Donk poukisa tout lòbèy sa a? Poukisa tout lòbèy sa a? E mwen menm gen plizyè tèz ki a aplike. Konbyen moun ki finanse? Eske kòmanditè yo, eske yo pran kòmanditè yo? Bon, jounen jodi a. Nou ka wè aklè ke genyen anpil mouvman kap fèt pou eseye ok kite sa. Gen de deklarasyon kap fèt ok pou jisteman eseye met sa sou kote. Eseye kache sa. E sèl jan pou ke yo pa reyisi nan sa a, enbyen fòn kontinye pale de sa, kontinye mete sa o devan de la sèn. Kontinye goumen pou jistis pou prezidan Jovenel Moise ki mouri lachman asasine pa yon ekip de mèsenè ki sòti aletranje ki vini mete avèk yon seri de moun lokalman ok genyen de politisyen ladanl nou wè ke gen plizyè moun an kaval deja nou wè ke gen plizyè òm dafè Gen de drug dealer ki la ok epi komsi m ta di w ki yo menm sèl sa yo sèl sa yo te bezwen nan tèt yo ok se te rive nan pouvwa par tou lè mwayen posib e imajine y konpri asasina donk jounen jodia ok demach la se kriye o e fò mande jistis epi se rive a yon rezilta. Men pou n rive a yon rezilta, mwen m vle ke tout moun konprann se pa yon bagay ki pral fasil. Paske, si nou reyalize byen sa k te pase Sierra Leone, si n si n gade byen sa k te pase Liban, ok, anvan ke yo te obtenu, kòman dirèj, backing kominote entènasyonal la, ok, enben sa pran anpil efò. Sa pran anpil efò. Paske se pa janm yon bagay ki fasil. Paske gen anpil gwo zuzu nan anpil moun dèyè bagay sa a. Nou wè non k ap tonbe chak jou. Nou wè pèsonalite politik k ap tonbe. Nou wè, nou wè e, e, e, nou wè gwo konpayi etranje ki enplike. Se pa yon bagay ki senp. Se pa yon bagay ki fasil. E se pa yon bagay tou ki pral fasil. Donk sèl jan. Pou nou kapab nou menm respekte se ka di memwa prezidan an, se kontinye goumen pou mande jistis pou li. Se kontinye mande enstans yo kontinye yon rekèt pou yon komisyon dankèt entènasyonal. Paske nou wè ke krim nan se yon krim miltinasyonal ke li ye. Se pa yon krim ki fèt sèlman anndan peyi Dayiti. Se pa yon krim ki fèt ki ka ke yon jij an Ayiti kapab jis rete epi epi li deside sou li non. Paske ou genyen yon krim de konpozant miltinasyonal. Ou genyen wi, wi wi se sa li ye, ou genyen des ameriken ki enplike, ou gen de sosyete amerikèn, ou genyen de. Kolonbyen Bon gen gen de kolonbyen ki te an kaval m pa konn si yo pran yo si yo pa pran yo men men se pa posib ke sa fè 1 mwa yo an kaval epi pèsonn pa konn anyen sa kap fèt la ok mwen remake tou ke pa gen okenn enfòmasyon kap sòti de manyè ofisyèl ok depi kèlke semèn anvan te konn gen de konferans de près chak jou m remake kounya la pa gen ankò. Donk tout sa yo menm fò yo korije. Mwen ta renmen tou ke pa egzanp nou plis enfòme de sa k ap fèt la la a. Ok, nou plis enfòme de manyè ofisyèl. E anpil moun di monchè Laurent. Bay vag. Anpil moun di monchè m ap riske lavi mwen menm bay vag. E ke anpil moun tou ap kesyone poukisa m ap fè sa. Eske se paske eske m kandida? Eske m ap fè l pou de rezon politik? Eske m ap fè l pou m kapab pran yon frime politik? Mwen menm mwen wè sa m ap fè a se yon bagay ki totalman nòmal. M pa bezwen frime politik pou m ap fè sa m ap fè a. Epi kisa map fè tou? Mwen se youn on vwa kap sèvi ak on platfòm pou mande jistis se tou wi. Nou pa bezyen chèche twò lwen. Mwen mwen pa on nèg ki konplike. Mwen menm mwen wè on enjistis grav kote ke mezanmi ke nou dakò ke n pa dakò ke n renmen Jovenel ke n pa renmen Jovenel ok bagay sa son bagay ki pi gran ke Jovenel li menm. Jovenel mouri kòm prezidan de la repiblik ok. Li mouri kòm prezidan Dayiti. E kòm Ayisyen, nou pa kab aksepte ke an 2021, o zye di mond antye, ke pou yo rete, yo lage yon prezidan atè kon vye sak pay. Kòm Ayisyen, sa dwe revòlte nou. Nou pa ka dakò pou yon prezidan de la Repiblik, mesye, oubyen nenpòt ki lòt Ayisyen tou, tonbe atè epi yo lage atè kon vye sak pay li pa bon e nou pa kab aksepte l tou nou pa kab aksepte l e poukisa pou n ta aksepte l la a poukisa ke nou menm kòm ayisyen fò ke nou kapab rive yon kote pou n met tèt nou ansanm epi pou n di non sa a pa bon. sa a pa bon. Kounya la a, pandan ke l pa bon an, ki sa n ap fè pou sa? Donk, mwen panse, mwen jije ke atak sa a, ok, jan kamarad la di l la a, s on atak kont chak grenn Ayisyen. Paske, si nou gade byen sa k fèt la a, nou pral wè ke se pa yon sèl sektè ki dèyè bagay sa a. Bagay sa a se yon gwo konplo li ye. Gen plizyè sektè ladan l, plizyè sektè ki enplike ladan l. E kèlkeswa sektè ki enplike a, endistenkteman, fòk yo anba kòd. Endistenkteman. Paske pa gon moun ki gen dwa deside lavi sou yon moun konsa, epi anyen pa rive yo. Mezanmi, nou tout ki la a, k ap tande. An nou leve yon koukouwouj nan dèyè asasen sa yo ki retire lavi yon jèn gason. Jovenel Moise, prezidan, pè de fami, kite 3 timoun plis yon madanm dèyè, fanmi an ap soufri e yo mande, yo swaf pou jistis. E pèp ayisyen an swaf pou jistis tou. E fò n asire nou ke gen jistis. Fò n asire nou ke se yon jistis reyèl k ap fèt. Fò n asire nou ke lanmò sa a, asasina krapile sa a, kote ke mèsenè, gen de moun ki peye mèsenè yo antre nan yon chanm kay yon moun. Epi yo lage l atè avèk 12 katouch. Epi pa gen yon sèl katouch ki tire. Pa gen yon grenn moun nan sekirite a ki fè yon sèl replik. Sa pa nòmal monchè. Li pa nòmal. Donk gen yon defayans, gen yon absans total de sa yo rele an angle accountability pou krim nan. Ok? Responsabilizasyon, responsabilite, kote responsabilite a chita la a? Mwen menm, mwen dakò avè w, m pral rekòmanse gade kòmantè yo, ok, m ap fè de twa ti repons, m pa pral pale pandan twò lontan paske m te vle make jounen an avèk ti kòmantè sa yo. Bon, premyèman, Fabio Haiti make kòman pou nou asire nou ke prezidan jwenn jistis. E youn nan jan yo, sè ke fò ke nou menm nou kontinye sansibilize. Sa di ke nou menm chak moun ka fè yon diferans. Ok? Pa egzanp, sou rezo sosyo nou kapab nou kapab swiv hashtag hashtag jistis pou prezidan. Ok, banm mete l la a. Jistis pou Jovenel. Men sa a li menm nou kapab deja nou menm nan nivo endividyèl nou ok kontinye pase hashtag sa a. M ap mete l sou nou pou nou sou ekran la a. Poukisa? Paske se yon fòm de sansibilizasyon pou ke yo pa kase fèy kite sa. Men ok men. Ou wè sa a? Sa a li menm Sa a li menm mwen mete l sou ekran an jistis pou Jovenel men li ou wè ann kòmanse nou menm nan nivo endividyèl nou pase hashtag sa a paske kisa l fè li kenbe sansibilizasyon an sou dosye a epi li fòse tou tout moun k ap jere dosye a ke se swa nan nivo entènasyonal ou nan nivo nasyonal pou yo kenbe fokis yo sou kesyon dosye sa a. Ahm sa se premye bagay. Dezyèm bagay se ke moun ki ozetazini yo, yo kapab fon diferans. Koman? Nou pa nou pa reyalize enpak ke nou genyen lè ke nou genyen kongresmen avèk senatè nou yo ki yo menm nou rele biwo yo. pou n pote, pou n mande yo jistis, ke yo menm yo goumen pou jistis pou Prezidan Jovenel. E gen yon moun ki mande m, eske se Dimitri ou byen Boulos ki fè sa? Mwen menm, mwen di l deja, mwen pa pral rantre nan voye monte. M pa pral akize moun, m ap tann yon ankèt entènasyonal fèt pou bay rezilta yo. Paske li twò fasil nan peyi Dayiti pou ap lonje dwèt sou moun epi aprè sa, epi si se pa moun nan, moun nan li menm li viktim. M pa pral nan viktimize moun konsa. E mwen di l sa piblikman. E m ap redi l ankò. Wòl pa m se sansibilizasyon pou ke jistis fèt. E fòk gen yon ankèt ki fèt, yon ankèt serye ki fèt pou ki pou rive jwenn vre moun ki fè yo. E moun ki kòmandite yo, moun ki voye lajan yo, paske se yon ankèt ki koute, sa a se yon bagay ki koute anpil lajan. Ok? Donk, an nou fè bagay la byen pou jistis ka fèt pou prezidan an. Mwen menm sa m ap di tou, se ke li enpòtan pou ke nan kad jistis sa a, pou ke nou santi ke chak jou bagay yo ap vanse. Pa egzanp, ann Ayiti, nou wè ke yo poko janm ka deziye yon jij denstriksyon. San sa, ankèt la sanse kanpe. Ankèt la sanse kanpe la a. Jis pandan m ap pale avè w la la a, pa gen anyen k ap fèt paske yo pa ka reyisi jwenn yon jij denstriksyon. Answit, lè yo fin jwenn jij denstriksyon, fò n asire nou ke jij denstriksyon sa a, yo ba l bon jan sekirite pou ke yo pa, kòm si m ta di w, eseye rive sou li li menm. Donk, anpil moun pral sòti pè dosye a tou. Ok, donk sa a trè enpòtan. Dezyèm ba a la, se ke gen de, gen de, de zouvèti ki pou fèt sou lentènasyonal, ki pou asire, paske se pa yon krim, se pa yon krim nasyonal ke li ye. E se pou sa ke mwen menm mwen ensiste pou son yon komisyon dankèt entènasyonal. Ok. Mwen, mwen panse ke li enpòtan, kont teni de, de entènasyonalizasyon. Ok entènasyonalizasyon kriz la e krim nan li enpòtan pou ke ebyen gouvènman e jan pwosedi a ye fòk gouvènman an mande bay loni ouvè yon komisyon dankèt entènasyonal answit paralèlman a sa fòk li pale avèk tout patenè li yo etranje yo pou mande yo ebyen ede kolabore nan sans sa a. Donk mwen menm mwen panse ke li pral konba a pral long, se pa yon konba kap fasil. Mwen panse ke konba sa a se yon konba ki pral sou plizyè mwa e fòk gen volonte politik tou de gouvènman an pou n ka rive kote n vle ale a. Fòk gen volonte politik pou memwa Jovenel, eritaj Jovenel Moïse yo pa mete l anba tapi. Paske gen twòp moun ki t ap twò kontan fè sa. E pou n ka rive nou menm vè yon eta ke n rele yon eta, yon peyi ke n rele yon peyi, mezanmi, sitwayen peyi an pa kapab dakò ke yo asasinen prezidan peyi a, oke, epi pou yo lage l atè kon vye sak pay. Sa pa nòmal. Li pa nòmal. Mwen menm, mwen te mande depi premye jou a a yon komisyon dankèt entènasyonal. M pa konn kote nou ye ak bagay sa. Yè mwen twite sou sa, si n al gade sou Twitter mwen twite sou sa, e mwen wè ke li sanble ke e e chanselri ayisyèn nan mande l'ONU e caricom pou yo Pran tout dispozisyon pou yo rive. Donk sa se t sa se yon pa vè la bòn direksyon. Kounye a la eske eske sa a konfime ou non? Se sa a ke nou nou pral tann nan pwochen jou yo pou wè sa k ap pase. Eske sa a konfime ou non? Paske mwen wè li men men m pa m pa konfime l endepandaman men fò nou gade pou wè e. Don Don Fred mande mwen ki stati demann minis zafè etranje la. Mwen menm se sa se sa map pale la mwen pa konnen ki sak stati a. M konnen ke yo fè demann nan men m pa konn ki sak stati a. E eske Loni resevwa l bon sa sa sa se ankò yn fwa fòk gouvènman li menm li travay pou bay repons sou sa ok. Paske nou tout da la m ta renmen ke nou di m eske nou da eske nou panse fò n ta ale vè yon ankèt sèlman yon nasyonal oubyen èske nou tout dakò pou n ale vè lentènasyonal? Ok. E. Donk, se sa m ta renmen, se kesyon sa a m ta renmen e. Bon, mwen menm sou kesyon. E komanw relel la 5 kob penich di ke e linie baltazar se lik di met non sesi bon sa se radòt sa se radòt e se sa se sa m ka m ka reponn pou sa sa se sa se di pipi tcha e entènasyonal of course entènasyonal e entènasyonal. Ok kal kal e bon mèsi e answit nou gen entènasyonal e nasyonal sa se junior e David kadozo cheri koman w ye David di e entènasyonal ok nou genyen e definit li entènasyonal e bay la ap pase tèlman vit. Bernard Balmy di sistèm sistèm jistis nou an tèt anba, entènasyonal, RAEO a di entènasyonal, e Eric di entènasyonal, entènasyonal all the way, entènasyonal, e nou panche sou rekonsilyasyon jistis nan peyi a pou Jovenel, ok, Faustin di l pa twòs sistèm Ayiti a. e answit Don fè mpa gentan wè sa w di a la bagay la ap pase tèlman rapid ok Bernard Balmy di entènasyonal ok e Jean Marc Marc Henry kòman w ye mpa wè w kèk jou ok entènasyonal entènasyonal ok entènasyonal bon sa vle di ke la mkwè ke. E sa se, bon, se yon bagay ke nou fè la a pou n, pou n, pou nou wè, pou n make 1 mwa a. E jan m sot eksplike la a, kont teni di fèt ke krim nan se yon krim ki fèt nan 4 peyi, ki enplike. dè sosyete, dè zòm politik, ok, de diferan peyi. Donk, yon sèl peyi pou kont li pa ta ka rive bay prezidan an jistis. Paske fòk ou reyini tout eleman. Fòk ou ta reyini eleman 4 peyi, 4 ou 5 peyi ou plis, ok. Answit, sa k pral enpòtan tou, se ke yo gen yon sistèm de trasabilite. Fòk yo trase kote lajan an sòti. ok e paske se pa yon bagay ki koute yon ti kras kòb se yon bagay ki koute anpil anpil kòb donk.
Gen bagay gen bagay si gen bagay gen bagay si gen bagay.